Bonjou, bonswa, sa va depan de lè w ap gade videyo a. Non pa m se Enrique. Jodi a mwen rantre lakay ou avèk yon nouvo videyo. Mwen kwè ke videyo sa ap fè w plezi anpil anpil anpil. Mwen voye yon gwo kout salitasyon pou nouvo abone m yo e ansyen m yo tou. M ap toujou di nou se pou nou ap travay Chak video wè m pote sou chanèl sa se de rechèch mwen fè pou m pote gerizon lakay ou. Bon nou pa pèdi anpil tan an antre andan video a. Mwen pote 2 engredyan sa yo ki se ze, nenpòt kote yo pa ka pa jwenn ze, ze blan paske tout moun konnen ke nan ze wap jwenn anpil vitamin. Apresa mwen gen pòm, tout moun konnen kisa pòm. fè nan sosyete pa nou an, atravè lemond, de engredyan sa yo lè w melanje li kisa li pèmèt fè pou ou nan kò w? Moun ki genyen senti fè mal, zo fè mal, lè w pran de engredyan sa yo ou melanje yo ansanm li ba ou yon rezilta nòmal nòmal nòmal. Wè gen de seri de moun kap travay trè di senti yo k pèmèt yo pa ka fè de seri de bagay ou nan kabann lè pou leve ou pa kapab paske senti an fatige w anpil anpil anpil avèk de engredyan sa yo ou fin melanje li ou fin melanje de engredyan sa yo apre 7 jou ou fin melanje engredyan sa yo lè w fin byen melanje li ou byen bat li apre 7 jou 7 jou ou kite l ap repoze apre 7 jou a ou bwè l. Men pou fèl fè 7 jou a fò gen frijidè pou mete li poul pa pou ze a pa gen pwoblèm. Bueno nou pap pèdi anpil tan m pral moutre nou kòman pou nou prepare bon bon bon bon medikaman sa poul ka itil ou demen. Menm lè se pa ou menm ki gen pwoblèm nan yon moun ou ka gen pwoblèm nan mwen kwè ke si ou gen yon pwoblèm yon moun ou ka gen pwoblèm mwen kwè ke ou ka geri moun nan. Kanmenm, ou pa pèdi sa. Bon, nou pral montre nou kòman pou nou prepare medikaman sa a e nou pap pèdi sa. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si tout fwa ou potko fè sa, mwen konseye ou fè sa, ou pap pèdi sa, paske se chak jou mwen fè yon nouvo videyo mwen mete sou chanèl sa a pou mwen ka ede moun ki genyen maladi lakay yo Non pam se Enrique sou bout ko konnen sa non pam se Enrique map viv etazini si tout fwa ou bezwen konnen plis de mwen ou ka chachem sou Facebook Enrique the best sou Instagram Enrique the best buen an pap pèdi anpil tan mwen montre nou koman pou nou prepare medikaman sa ki pwal itil ou anpil anpil anpil anpil nou pap pèdi tan an antre nan. Premye sa w ap fè, w ap byen lave pòm ou, lè w fin byen byen byen lave pòm ou, tout veso pral prepare medikaman an fòk yo byen byen byen byen pwòp, ou wè sa m di w la, gade ou wè pòm nan, li byen lave l pa gen kenkenn tach nwa sou li, mikwòb ou byen lave l, ou byen lave kiyè ou pral sèvi an, ou byen lave paswa a, ou byen lave asyèt lan oubyen yon gode. e se ladan ji an pral ye paske tout sa w pral bwè ki pral anndan an fòk li byen pwòp ou byen lave blendè ou epi an avan ou pap menm bezwen kale pòm nan non ansanm tou lan wè li ou koupe li senpleman sèl sa nou pa bezwen nan pòm nan nou pa bezwen grenn lan wè li Retire grenn nan. Met sa la. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl lan. Si tout fwa ou potko fè sa, m konseye w fè l paske ou pap pèdi. Paske m fè anpil anpil anpil videyo ki itil blòdè m yo, jèn fi yo, ki ou pap pèdi sa. Non pa m se Enrique Deves, si tout fwa ou potko konnen non m. Konseye w abone ansanm avèk chanèl lan e pataje videyo m yo. Si tout fwa ou gen yon pwoblèm, ou pa pou konn ki sa pou fè pou gere l, ou ka di m ki pwoblèm ou genyen, epi mwen menm mwen fè de rechèch, pou m fè de seri de gerizon pou m pote pou ou lakay ou. Wè li? Lò fin byen. Byen netwaye sa yo. Retire tout grenn nan. Tout veso byen pwòp. Ki sa w fè? Koupe pòm nan. Wale? Byen koupe pòm ou. Tout sa wap fè pran sanw paske se medikaman wap fè. Tout sa wap fè pran sanw, tout sa wap fè fè li fè li pwòp tou, wè sam diw la? Tout sa wap fè ou pèdi tanw pou fèl ou toujou jwenn bon rezilta. Tout sa wap fè fè li pwòp tou. Tande? Byen kraze pòm nan. Paske se pòm sa ki pral melanje ansanm avèk ze sa wap gade a la ki pral fèw jwenn gerizon senti fè mal ou gen ap depi 10 ans ou pat janm ka jwenn gerizon pou li wap pede bwè konp wè li ou byen koupe pòm ou wap pede bwè konprime ki pap itil ou anyen. Epi medikaman natirèl la la ou pa chache li. Wale, lò fini byen koupe pòm ou konsa. Epi ou rale blendè ou. Si tout fò pa gen blendè la kay ou, ou ka pran yon graj. Ou graje pòm nan paske se ji yon bezwen. Ou san mdou nan? Se ji yon bezwen. Sou sa wale fè kounyan. Wale blende. Pral blende pòm nan. Byen blende pòm nan. Pou sa pou jwenn ji an. Eske se ji an nou bezwen nou menm. Se ji an ki pral fè gerizon an. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la. E pataje videyo yo. E ou pap pèdi sa tou. Pa bliye ou sou chanèl Enrique the best. Pou tout moun ki pat konnen kiyès ki Enrique the best lan. Mwen kwè ke jounen jodi wap konnen l. Abòne ansanm avèk chanèl la pou ka jwenn tout nouvo videyo nou. Ok. Kounya la ki sòf. Lè ou fin mete pòm nan nan blendè an. Kounya la ou pral chache ji an. Body m pa m pa mete ze an non ze yo toujou la paske se ji pòm nan m bezwen m pa bezwen pou ze an al melanje avèk ma pòm nan m pèdi tout vitamin ki gen nan ze a.

Ok, dlo sa pou ki sa w mete l? Ou mete dlo a paske lè w pran pòm nan ou mete li nan blennde a konsa li p ap ka blennde. Ou sipoze mete yon ti dlo ladann lejèman pou dlo a ka jwenn avèk pòm nan pou l ka blennde l pi rapid nan blennde li. Ok kounya la pòm nan fin byen blende nou pral pase li pou n pran ji an se ji an nou bezwen Paske se ji an ki pral fè travay ki pwoblèm ou ke ou gen nan senti w lan, nan zo w lan. Se ji pòm nan avèk ze a. Se melanj lan ki tout bagay la. Se sa m di w lan. Ou ka manje pòm chak jou. Ou manje pòm chak jou. Men, ou pa manje pòm avèk ze. sel wè byen retire ju an ki nan pòm nan byen peze li ale Ok. Ok. Yeah. Ok, wè li? Sko wè li? Sa se ji a. A ji pòp lan. Kounye la nou pral mete ze a. Ok. Fè mete ze a la dan. Fè mete ze a. Kounye la ou pral melanje li. Ou kraze joun ze an melanje avèk ji pòm nan. Oli, eske w wè jan m fè l? Eske w wè ki koulè l ap vin ban mwen? Oli. Wè sa, yon manzè l fè de rechèch nenpòt kote, nenpòt kote al fè de rechèch pou ou di lè w melanje ze ansanm avèk pòm ki regleman l ap ba ou. Yon moun ki gen senti fè mal ou byen zo fè mal ou nenpòt kote ou gen doulè an li pa ka pa pote gerizon pou ou. Pa bliye, pa bliye. Wè li? Lè w fin fè l konsa, ou mete l repoze pou 7 jou. Apre 7 jou ou ka bwè l. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la. Se videyo sa m te pote pou nou. Mèsi. Tchaw tchaw. Wè li? Fin byen, byen melanje yo. Ou wè sa m di w lan? Melanje yo ansanm. Ou byen melanje l konsa. Ou mete li nan frijidè ou. Ou mete l yon kote pou l ka konsève. Pou l fè 7 jou. Apre 7 jou, ou bwè siwo sa. Lè ou fin bwè siwo sa, ou pap janm janm janm janm tande plen yon moun ki gen senti fè mal, zo fè mal, ou wè moun ap kouri la, woy woy woy woy. Sentim fèm mal. Non pa gen bagay sa ankò. A pati de jodi an ou geri. Wap fin fè sa janm fèl lan. Epi apre 7 jou. 7 jou epi ou pran siwo sa ou bwèl. Ou pa gen dwa janm gen senti fè mal ankò. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la, pataje videyo yo. Se Enrique Debest ki t antre lakay ou, map di w mèsi anpil anpil dèske ou fè fanmi sa. ou abòne ansanm avèk chanèl la, ou toujou banm video, ou toujou banm like, mwen di w mèsi. Babay, tcha tchaw, na wè w yon lòt fwa ankò pou yon lòt video. Babay, m renmen nou anpil, bay.